Salut mes amours, kòman nou ye? Mwen espere nou tout anfòm. Byenvini sou chanèl Sante Pam nan, n ap di yon gran mèsi a chak moun ki toujou kontribye nan avansman chanèl sa. Se toujou yon plezi pou staff Sante pa m nan yo kontinye travay pou yo pote bon jan enfòmasyon pou ou sou kòman pou ou mye ede ou jere grippe. Se sur ke ou deja wè de ki sijè ke nou pral pale, lè ou fin gade li pa bliye bann yon ti like lan ke di Sante pa m, pataje videyo an pou nou. Pa fè egoyis, pa kenbe l pou kò nou, voye yon lòt fanmi nou, yon lòt zanmi nou al gade l, abòne ansanm avèk chanèl la epi. Pataje video an pou li. Merci se sante pam, sante paw epi. Sante pa nou tout, ann kontinye voye sante pam mwen tou. Ann ale epi.
Nou salye tout zanmi YouTube yo e se toujou yon plèzi li ye pou nou a chak fwa ke nou pote yon videyo pou ou pou nou kapab ba ou de bon konsèy sante ki jan pou jere kò a e sitou nou menm ki gen pwoblèm ki pa ka fè pitit fi kou gason. Sante pa m la pou ede nou mye jere vi nou. Video sa jodi an li pou mesye yo. Lòske 2 moun ap viv donk se pa sèlman fi an ki pou al fè kòmsi le pi souvan nou wè se fi an ki toujou al lopital al fè egzamen bagay sa yo donk gason an li kapab gen pwoblèm gason gendwa pa ka fè pitit tou pafwa mesye nou lage chay lan sou E sou do medam yo. M fè manti? An, sèlman se medam yo sèlman nou di ki pa ka fè pitit. Poutan, mesye yo pa ka fè pitit tou. Donk videyo sa li konsène nou, konsènan e Alò, nou pral pale de spèmogram, ok? Se yon egzamen yon gason dwe fè lòske li gen pwoblèm, li pa ka fè pitit. Sa vle di ke egzamen de baz yon gason dwe fè lòske li gen pwoblèm fètilite, se spèmogram.
Dòk la, yon ti kesyon m ta renmen poze ou, m ta renmen konnen kisa ki lakoz spèm yon gason fèb e ki tretman li ka fè pou sa?
Gen plizyè koz ki kapab fè lòske gason fè yon spèmogram epi yo kapab revele yon seri de anomali nan spèm nan. Gen plizyè koz ki kapab fè sa e gen plizyè tip danomali tou. Pa egzanp.

Pa rapò a valè nòmal la. Kòm dabitid, anmè nou. Kòm dabitid, nan, e pa mililit, se 20 milyon gason ta sipoze genyen. Kounye a, si moun sa gen 10 milyon, lè sa se moman nan kapab di ke moun sa gen yon azo, an, oligo, oligozoosperm. Kòm si pou yon mililit se 20 milyon, kounye a, pou totalite a, moun nan ta sipoze genyen 40 milyon. Donk, lòske li pi ba, yo pral konsidere, yo pral di ke moun sa li genyen yon oligozoosperm. Kan nou pale de azospèmi kòmsi moun nan pa gen spèm, spèmatozoyid ditou. Sa vle di ke moun nan gen spèm, men li pa gen spèmatozoyid. Spèm nan se sa ou wè avèk lèy ni lè gason ejakile a. Men spèmatozoyid lan e nan mikwoskòp optik, yon spesyalis ale li analize l pou l wè l. L ap wè fòm nan tou. Ok? E answit nou genyen teratospèmi. Teratospermi an se fòm e si espèmatozoyid yo pa gen fòm nòmal yo sa kapab koz fi a pa ka ansent. A gason an gendwa pa ka ansent madanm li. Ou gendwa wè ke moun nan gen tout kantite de espèm nan, de espèmatozoyid lan epi li pa ka ansent fi a. Se swa si espèm yo pa, si espèmatozoyid yo pa nòmal sa ka koz Fekondasyon pa ka fèt. Nou gen trak atenozoospermi ou dimwens atenospermi. Sa a, se pou mobilite. Donk, pou moun nan arive ansent, pou yon gason arive ansent yon fi, fòk spèmatozoyid ou trè mobil. Se tout anomali sa yo kapab jwenn nan spèm nan. Kounye a, apati de tout anomali sa yo m sot site la, kounye a yo kapab, se langaj sa kounye a piblik lan li anplwaye, yo di a gason an moun nan gen spèm fèb. Doktè a tou kapab di sa, sè m mari w fè bri. Donk, sa vle di sa a li plis kouran pou moun nan kapab konprann antanke pasyan. Depi yo di spèm li fèb, li gintan konprann. Men doktè a konn langaj yo kòm si pa gen yon anomali ki di fèb. Èske w la? Donk, se te tout anomali sa yo, diferan tip anomali sa yo kapab, gason an kapab retwouve lakay li. Dakò? Kounye a la, avan yo fè tretman pou moun nan, Pa egzanp, pou yo met yon moun sou yon tretman, fòk moun yo konn sa. Pou yon gason sou yon tretman apre yon spèmogram, si pa egzanp, nan yon mililit, ta sipoze gen 20 milyon, men selon OMS, si gen 15 milyon, se pa yon pwoblèm. Sa vle di ki OMS mande 15 milyon pa mililit. Se pa yon pwoblèm. Men si moun nan, nan yon, gen moun. Pou yon mililit moun nan gen 4 milyon oubyen moun nan pa menm gen yon milyon menm. A se moman la, gen lòt egzamen konplemantè pou moun nan fè. Kòmsi lè to spèm nan ba ba ba. Pa egzanp moun nan pa gen yon milyon, moun nan ka gen 50 mil, 35 mil. Sa ka ape ta rive moun sa gen dwa gen yon varikosèl. Ok moun sa gen dwa gen yon kis nan epididim li. Ki koz spèmatozoyid yo pa ka pase. Kounya moun sa li sipoze al fè yon ekografi testikilè, jwenn yon iwològ pou yo fè yon ekografi testikilè pou li. Kounya apre ekografi a pou yo al wè eske se pa yon pwoblèm varikosèl. Kounya si se pa yon pwoblèm varikosèl, yo gen dwa voye moun nan fè bilan òmonal tou. Si moun nan gen yon bès nan òmòn li, li kapab koz tou spèm nan vin. Fèb, sa vle di kantite a li diminye, ok, moun nan kapab gen yon oligozospèmi, konsa tou moun nan kapab gen yon azospèmi. Men azospèmi an li gen plizyè tip ladan li. Mwen se yon pwochèn videyo mwen gen dwa ba nou plis detay sou li. Ok, donk kounye a la, li depann de anomali an epi y ap konnen ki tretman pou yo kapab bay moun nan. Dakò? Se yon bagay ki trè senp, li konplike an menm tan tou, men sa depan. Sa vle di fòk moun yo konn sa ankò yon fwa, selon jan, pafwa ou konn wè pasyant lan, lè mari l al fè spèmogram, li di wi fòk ou ede mari m, donk la bay mari m medikaman. Tandiske gen jan, gen kantite spèm nan ye, ou pa ka bay moun nan medikaman, ou oblije voye l fè lòt egzamen konplemantè pou wè. Kòman sa ye avan ou ba l medikaman. Dakò? Pa egzanp, si se yon varikosèl moun nan genyen, ou pa ka ba l medikaman. Fòk se yon entèvansyon chirijikal ki pou fèt dabò, answit, epi apre sa pou moun nan pran medikaman epi pou l jwenn solisyon. Ok?
Ok doktla m konprann e mwen remèsye w tou. Paske pa gen lè m vin la a m vin mande w kèk bagay ou toujou di m yo. Bon bagay.
M vrèman remèsye w pou sa.
Pa gen pwoblèm, mwen toujou pataje videyo yo.
Wi, m toujou fè sa. Ankò yon fwa zanmi m yo, m kontan pou ti videyo sa. M wè tout sa m sot di yo. Se bagay ki enpòtan. Donk, si nou gen pwoblèm sa, pa ezite antre an kontak avèk Sante Pam pou nou wè kòman nou ka ede nou. Pa bliye mesye yo sipòte medam yo, medam yo tou donk pa sèlman ou menm ki pou ap bay tèt ou pwoblèm, pran medikaman pou ovilasyon epi pou pa fè mariw fè yon tès ok bagay la se nou 2 a ki pou ap swiv dakò mèsi paske ou tap gade nou si ou poko abòne nou swete ou fè sa. M pa kwè se mwen k ap di nou abone nou men m pa di bagay sa ankò. Paske mwen konnen kòman bagay la di ankò se valè k konn valè valè. Antouka mwen m ap di l an bon kreyòl se moun ki konn valè yon bagay ki bay bagay la valè. Pa vre? Ya! N ap wè ankò nan yon lòt videyo. Pa bliye pataje, abone, like.